Epi lè m soti se avèk pye atè, se yon mekanisyen ki fè m gade yon sandal, avèk yon machann pèpè ki fè m gade yon pantalon m mete. Jovenel voye kraze, kraze kay moun la. Li di wi se la ke bandi kache pou l tire avèk lapolis. Men, si n ap fè yon peyi vre, peyi a sous la se pa atè, sous la se pa anba l ye, se anlè sous la soti. Tèt sous la ye, si pou nou stope deriv, pou nou mete peyi a nan yon stabilite, fò nou kapab stope l depi anlè. Se pa mesye yo k al achte zam, se pa mesye yo k al achte minisyon, se nou menm ki gen mwayen pou n achte zam, pou n achte minisyon pou n voye. Kounye a la, si Si bagay yo vle pase moute pou l vin jwenn nou, l ap rantre nan figi nou. La a, se nou menm ki koz. Sa vle di se nou menm ki pou fè peyi. Si n ap fè peyi, fò n met tèt nou ansanm, fò nou jere peyi a, Maritin, Aryeryen, epi terès fò nou kapab kontwole sa yo epi moun kap rantre se pa yo menm kal achte zam se pa yo menm kal achte minisyon an se voye se yo menm ki pote minisyon ba yo se yo menm k pot zam ba yo hein kounya la tèt sous la se pa anba l ye tèt sous la se anlè l ye se anlè pou nou stope l se pa anba pou nou vini vin kraze malèrèz vin gaspiye tout byen yon moun pou redi pou kole 2 grenn blòk. Se pa se pa de twa katran pou ap sanble pou pou ou resi fè yon de twa pyès kay pou yon jou pou yon jou pou yon moun leve epi l kraze l epi kounya la l ap gade li pa voye moun vin gade kòman moun ye si se t yon ou se yon viktim m se yon viktim si se yon leta k t ap panse pou moun sa l t ap fè li t ap vini l gade li fè esansman l gade konbyen kay ki genyen li di bon ok. Map map kraze kay sa yo epi mwen menm map men sa map fè pou nou map ban nou mwayen kote pou nou abite se sa pou ta fè se pa uniquement vini kraze epi vin brize vide bal nan bouda moun epi gen moun ki mouri anba anba dekonb menm gen yon frèm gen moun ki mouri anba dekonb gen moun ki mouri yo pa kite moun yo pou yo wè yo annik tou leve yo avèk pèl yo tou leve yo avèk pèl traktè a. Yal plante yo lòt kote. Sa vle di yo pa kite pou moun wè sa vle di si jounalis vini pou yo wè kantite moun ki mouri anba kay yo yo kraze sou moun yo gen anpil moun ki mouri yo tou leve yo anba yo tou leve yo anba pèl la ak pèl la epi yal plante lòt kote mwen menm jovenel mwen te vote jovenel mwen menm m soti gen ed lajwa gen gen mon cheri lè kote pou yap reyini. Lè gen yon manifestasyon pou map soti kanapevè pou nap moute petyonvil nan KEP pou nap moute nap mobilize pou jovenel kounye a pou jovenel vini li pran pouvwa a menm lè yo dil pat bon nou ale nou rekonfimel men kay mwen la. Men yon lòt kay ki kraze lòt bò la. Jovenel! Jovenel! Jovenel! Jovenel! Men, ou gen fanmi. Ou gen fanmi, Jovenel. Ou gen pitit, Jovenel. Tout fanmi w yo se pa menm avè w yo ye. Yo pa menm nivo avè w. Gen ki pi ba. Men fò w gade malere, malere, malèrèz ki nan yon sitiyasyon pou w voye vin fè travay sa a epi ou menm ou chita lakay ou. Wap byen mennen, wap byen bwè, wap manje, wap benyen nan pisin, kounye a se nan lari m ye. Men kolonn timoun se nan lari nap mache dòmi. Mwen te gen 4 pyès kay la, mwen gen 6 pyès la, fè 10 pyès kay pou yon maten li vini li kraze tout, kounye a menm se nan lari m ye. Te gen moun anndan kay la, menm manje nap fè, manje a Tout anba dekonb. Men kounya lè kay la ap kraze sa sa nou fè menm. Lè kay la ap kraze lè tout timoun ou pran timoun ti bebe nou rele anmwe anmwe se lè sa yap kraze yap kraze men mwen menm men mwen menm gade kote m ye manje tout bagay anba dekonb rad timoun enifòm timoun tout anba dekonb epi m gon frè m ki sot sendomeng ki prete yon ti kòb e mwen menm se biznis mwen fè tou. Gade kote m prete ti kòb pou m m gen shop la tout kraze men se prete nou prete ti kòb la epi moun nan ap tann kòb la nan men nou tout pase anba bagay tout pase anba pèl traktè kounya men nou chita ap 2 bra balanse Jovenel Jovenel ou gen pitit Jovenel ou gen fanmi nou tout pa menm nivo Jovenel nou tout pa menm nivo sa vle di ou wè dwèt yo ou wè dwèt yo chak yon longè sa vle di ke tout moun pa ka menm nivo men Se ankadre jèn yo, se moun ki ti antrepriz yo, se yo pou nou bay mwayen kounye a la pou nou pa jwenn deriv sa yo. Pou nou stope deriv sa yo, fò nou envesti nan jèn yo. Yo rantre anndan. Yo rantre anndan pase lè yo vin la tout kote se la yo ye a, y ap kraze. Bon mwen menm, mwen te kab di w, mwen kapab di w, mwen menm m ap tann Jovenel, men kote m chita la a bon. Menm lèw te fè Saw fè map rete sou sann nan la map rete sou bet sou sou map rete sou sann nan map dòmi map tann map tann map tann jovenel sa sa wap vin di avèm nan mwen menm. Bandi yon gon fason viv avèl depi ou pa antre nan afèl ou pa mele nan afèl li pap fè w abi pase pou bandi an fè yon bagay se ou k pou chache l fè w antre nan afèl fè w antre nan afèl men lapolis lè l vin la se nou l fè abi nou konn chita la lapolis ap fout nou gaz San nou pa fè anyen. N a gade dimanch la yo vin la yo kraze zòn nan, pa gen yon zòn ki dous, tout moun ap fonksyone. Bèl anbyans, tout moun ap kreye aktivite yo. Men yo vin la yo kraze kay nou. Mwen menm mèt la m pa kache di w. Mèt la m pa kache di w. Gen mesye sa, se endikap li ye. Se menm leta ki te vin nan zòn nan, pandan n ap fè yon netwayaj yo fiziye misye nan pye, yo koupe pye l. Sa vle di ke e pa bandi nan zòn nan viktim, ti cha. Mwen menm gen kay li la, li kraze. Kisa ou vle mal fè? Jounen jodi a pa bliye, ou wè vizaj sa ap pale nan televizyon depi maten m konn ou gwo vòlè tou. Pa lè pitit madanm ap kriye nan pye w pou grangou. Pa bliye grangou e li k pi gwo kou k genyen. Ou ka gen tout pwoblèm ou pa dwe gen pwoblèm grangou non. Leta pa bay travay, pa bay anyen. Angi sa 12 janvye pase moun ki anba tèt yo pa leve yo. Jounen jodi a y ap kraze kay moun. Kisa ou voye nou fè? E nou gen 2 pye, nou gen 2 ponyèt. Jounen jodi a, di m konbe moun ou konnen nan mas popilè a la? nan katye defavorize a ki gen aksè dwàn, ki gen aksè vwayaje pou al achte zam. Men jounen jodi an, si leta fin konstwi nou an bandi, jounen jodi an yo pa ka touye nou. Aletranje, Ameriken lè l gen bandi sa l gon fason l trete li, men pa bò isi, nèg yo lè yo negosye avè nou, yo pran zam apresa yo mennen ankèt yo tiye nou. Mwen m pa bandi, m pap janm kont bandi pase bandi an pa fè nou mal. Jounen jodi an la, mal nou pran lakay, nap sibi lakay nou kraze a, se lapolis ki kraze li. Pa lapolis konn tout mwayen l ka fè lè l bezwen fè yon entèvansyon. Kay moun pa gen pwoblèm avè yo. Ann serye. Èske kay moun gen pwoblèm avè lapolis pou ap fè yon entèvansyon? Nou pa gen pwoblèm. Nou konnen bò siy an se zòn bò lanmè l e sou pou leta li. Leta vle kraze l. Men leta dwa fè dedomaje nou. Pase, nan yon peyi serye, lè leta kraze yon moun, li delonje moun nan. Li prepare yon kote l mete l. Men yo pa ka kraze nou an gwo ponyèt. Se ayisyen nan peyi an nap viv pa bliye pral gen eleksyon yap desann la vin kote nou yap vin negosye men pa bliye nou ka touye yo tou pase pa bliye sa ki pase 86 mwen se pitit nan sen tonton makout mwen ye m gen timoun m gen madanm m paka pran zam men demen m pa janm ka pran zam paske m paka viv nan grangou m paka viv domi kay moun pitit mwen ak madanm mwen kay moun yap domi la. Mwen menm la jan w wè m sal la la wè pye m sa di ke zanmi m.
Lavil mwen sot vann men boutèy mwen yo men nan boutèy mwen m sot lave se lavil mwen ye machann lavil kap vann mwen ye men kay mwen eske m ka kite yo vin kraze l ki kote yap voye m m deja bay 3 pitit mwen yo rete kay moun deja dèlma mwen menm mwen m paka sipòte bagay sa Fòk yo di yon mo pou popilasyon an, se vre ke yo di tout moun vilaj de Dye se chimè, se madan chimè, madan bandi, men mwen menm m pa madan yon bandi, m pa ta, m pa janm madan bandi, depi m konnen m sot andeyò lakay mwen, mwen menm se komès mwen vin fè, men aktivite m, Bondye fè w wè aktivite m, m panse tout Ayisyen yo ap konprann kòman pou yo pale dwa de lòm, ap konprann kòman pou l reyaji nan ka sa, paske nou menm nou gen yon moun sou tèt nou, se pa nou k ka fè pou tèt nou. Men se yon moun ki a la wotè pou sa ki pou di yon mo pou nou. Dwa de lòm mwen konnen lap tande vwa nou ki ap kriye nou santi nou paka sipòte ankò men nou men m gentan ap bwote frizè nan tèt mwen pou m met deyò. Oh kay la se pou mwen li eske l ka kraze ki kote m pwal dòmi ki bò yap lage m hein kisa map fè nan peyi m santi m pa kapab ankò mwen menm ou konn sa m ta di leta Kel vini touye nou tout nou tout nou fini nou mouri pa gin problème si nou tout nou mouri li met touye nou tout nou pa kapab ankò anmweyy nou pa kapab ankò nou menm nou pa kapab ankò nou pa kapab ankò nou pa kapab ankò nap mouri nap mouri. M gen yon pitit yo kraze kay mwen yo kraze kay mwen pitit manmou anba kay la men atè a nojou. M pa gen kòd pou m dòmi, lè nan lari m ye a tout pitit mwen, on ti panye sou tèt mwen m ap fè komès, m pa konn pa gen chimè, menm si yo konn zam chimè yo pa zam non, yo di la e chimè la pa gen chimè mezanmi, la pa gen chimè polis yo konn kot chimè yo ye, yo konn kot chimè yo ye, yo chita y ap bat nou, yo t ap bwote yo tire dèyè nou m pa gen kòd pou m dòmi mezanmi. Men pitit mwen anba dekonm setan Yo kraze kay la sou mwen An m pa gen anyen pou m kote pou m dòmi M pa gen kote pou m ale Dlo gou nan kò m Y ap pale de kidnapin anba isye a Y ap pale de kidnapin Men se la y ap pale Gade avan yè yo bon polis Nan kidnapin sa pa pale non Sa sere Sa sere Sa sere Wi sa sere Men se anba isye a yo vin domine Men m ta renmen konnen Èske se sèl anba isye a Fè kidnapin. Kidnapin nan se yon wol soti li desann anba isi a. Se yon wol soti li desann. Men pa la pou yo vin kraze. Fò yo ba nou dèle ki sa pou n fè. Ba e pa la selman kap fè kidnapin. Wi. E pou yo di nou sa nap fè. E pou yo di nou ki sa nap fè. Men pa gen pwoblèm ak Jovenel. Jovenel voye kò vòlè l yo vin kraze la m pa gen pwoblèm avè w. Jovenel an pitit an pitit nap peye sa. Mwen menm m son malerèz, pitit mwen ak kay moun mwen mete yo mwen menm m rete la pou kòm. Chak jou nap pran gaz nap pran bal, lapolis ap tire, nou pa konn kisa poun fè nou pa gen kote poun ale nou pap travay nou pa lan komès nou pa gen anyen nap fè se devan sou lari a m konn fè komès nou lan 3 zan la m paka fonksyone timoun mwen kay moun yap dòmi Mwen mande jistis paske e leta e pa e pa mesye yo k bandi se leta ayisyen k bandi mesye yo pa bandi se leta ayisyen k bandi paske se yo k vin kraze lontan hey lontan lontan lontan nou lontan nou te konn di nap kouri pou bandi lontan nou te konn di se pou bandi nap kouri men kounya e pou lapolis nap kouri. Antan ke yon elèv lekòl k ap fè Antre sòti, sitiyasyon sa trè kritè. Moun yo pa sipoze fè sa y ap fè a. Imajine ke m sot lekòl, kay mwen kraze, m pèdi ak de nesans mwen, lè m ap antre, m sitou m soufri asmatik, lè m ap antre anba kouri, anba bal, katouch, bagay sa yo pa bon mwen. Si peyi sa te gen leta, yo pa ka sipoze di nan lekòl, nan Nan Vilaj de Dye, pa gen inosan ladann. Antanke elèv lekòl m ap fè NS1, mwen la m ap etidye, se paske nou menm nou se inosan, si n te gen lòt kote pou n ale, nou pa t ap rete la nan geto a ba yo tiye nou la. Anba katouch, anba bal, nou la. Anba gaz, nou la n ap reziste toujou. Jovenel, si ke ou se leta nòmal, Ou gen yon bagay pou fè pou jenès demen an, nou priye w an gras silvouplè si w kapab fè l pou nou, fè l pou Vilaj de Dye, ba nou ti chans lan, sispann kraze kay nan Vilaj de Dye paske nou pa kapab ankò, nou pa kapab ankò. Paske nou pa gen kote pou n ale, moun ap ba nou move jan, moun ap rele, sa k pèdi pitit yo, gaz ap tiye nou, nou pa kapab ankò Jovenel, nou rele nou pa kapab ankò. Enben kòman nou fè? Lè lè gaz la pran m pou ou mete yon bagay nan tèt mwen, pou yon bagay nan tèt mwen dekwa pou bagay pou gaz la pa toufe m, pou l pa touye m, se sa k fè m la toujou m pa mouri. Men m m se yon granmoun mwen ye men m pa janm renmen chita m toujou m toujou Ou fè soti. konnen se operasyon yo t ap mennen ki fè yo t ap kraze kay yo pou yo te touye moun Wi sa yo. anben wi wi se sa yo t ap Konbyen moun yo tou arete nan operasyon an? Wi operasyon yo t ap kraze. Mande yo konbyen moun y arete nan operasyon an? Konbyen moun yo arete nan operasyon an konbyen bandi nou pran an. Gen kretyen anndan vilaj de Dye gen kokobe anndan vilaj de Dye gen moun ki malad ki pa menm ka sot deyò misye paka dim si se 2 bandi n vini sa kay yo nou gen pwoblèm pase kay yo paka kraze pou nou lage nan lari a nou gen konbyen pitit nan men nou pitit yo lekòl pou yo pou yo man Pou yo bay manje, pou yo abiye, nou pa ka fè sa bagay sa yo. Kounye a, si n ap fè yon bagay, n ap mande menm jan nan premye fwa nou te di konsa ke pou tout moun sòti, tout moun t ap konnen nou pa gen moun ankò, yo sòti, men tout, wi, tout moun te sòti, yo te bay lè pou yo te fè sa y ap fè. Men kounye a, nou pa t gen kay deyò, se la nou genyen, se la nou rete. Nou tounen lakay nou, nou mete ti biznis nou pou nou vann. Pandan nou wè moun tout. Yon vi kounya pandan tout moun rasanble se konsa yo bay kou sezisman sa yo vini pou yo touye tout moun yon sèl kou bagay la paka fèt konsa se pa sa Bondye mande pou yo fè se pou yo mande pou yo fè sa Bondye mande pou yo fè paske se leta yo ye leta se sou kont leta mond lan ye hein se sou kont leta mond lan ye. E apèl map lanse bay tout geto yo le fèt ke se konsa tout sitiyasyon an ap kontinye nèt ale Tout geto yo map mande pou tout geto yo met tèt ansanm pou nou met tèt ansanm nèt tout geto yo ap kanpe epi tou nou menm nap anvayi lari a finalman n fin anvayi lari a sa Jovenel Moïse vle wè nan peyi an lap wè l e vle pa vle 7 fevriye minwi tapan Jovenel Moïse prale. Bon m pa fin di ti kou sa kap fèt la lap twouble 7 fevriye a non lap twouble je moun moun ki konnen yo pa antò nan geto a paske gen anpil malere kap viv anndan geto an tout moun kap viv anndan geto an pa bandi gen anpil inosan anndan geto yo poukisa se vilaj de dye vire tounen se vilaj de dye vire tounen se vilaj de dye yap frape se la sèlman nou ka viv lapolis tire chak jou e sèlman jodi an sèlman yo bay yon soulajman.
Antanke lapolis mande pou yo bal zòn nan vrèman zòn nan peyi a e pou leta li ye tout moun konnen se leta k chèf nou men rive moman jodi a ou vin sanse lè w te konn nan lari ou ta gon pwoblèm kote w wè yon polisye kanpe se la w pral chèche kanpe paske w konnen w sove kounye a lè w vin rive lè w moman kounye a se la w wè polisye a w pi ap kouri. Men, kòman sa se fè? Pandansetan, yon malere k ap viv, ou gen de ti pyès kay, bon dayè mwen menm m se yon moun ki gen 8 timoun, m pa gen rele, m pa gen reponn ki sa m ap fè, m konn ap fè ti tonmtonm lan lari a. Pandan m ap fè ti tonmtonm m gen de ti pyès kay la, Leta vini l kraze l. Pandan Leta vini l kraze l la, vrèman m konnen Leta li menm li ka di l ap fè yon entèvasyon. Men pandan w ap fè yon entèvasyon. Ou vle bezwen zòn nan. Men m rete kwè w gen yon kote ou kapab prepare moun ki pa kapab. Ou ka rele kwè tout moun sa yo k pa kapab sa w mete yo yon kote, sa di la pou moun yo ba w zòn nan. Men lè w vini w kraze zòn nan, ou di tout moun bay zòn nan. Kote m prale ak 8 timoun. Men imajine w byen Menm si sou yon moun ou te mèt te djab ou te mèt te sa w te ye, kilès moun ki pral asepte w a 8 timoun pou pa ret lakay li lan Pòtoprens? 8 timoun chak, bon m tèlman gen pwoblèm, manman madanm mwen mouri l, madanm mwen vin malad m pa gen rele m pa gen reponn menm timoun mwen m pa ka voye lekòl. Lòtrejou lè m wè sa m gen 3 timoun ki lekòl lan Giyòm lan, se lan lekòl la m ale m al priye Sansè a, li di m monchè Elon ba m eseye konprann ou, leta pa ede malere vre. Yo di wòl polis la e sèvi e pwoteje, polis la pa pwoteje w vre. Paske si wòl ou e sèvi e pwoteje, se ke li menm li pwoteje tèt li, li pa pwoteje Ayisyen. E peyi a se peyi nou, nou tout se yon sèl nasyon. Yon sèl san k ap koule lan venn nou. Men poukisa pou nou oblije ap fè malere, malerèz pase mizè lan yon eta? Lapolis la li menm, mesye sa yo ki gen bagay la nan men yo, mesye yo pa konn al Chili, yo pa konn al oken kote, se la yo ye. Pandansetan yo tout ap travay pou yon sèl patwon, ni lapolis ni mesye pou yon sèl patwon y ap travay. Men m pa wè se moun nan Vilaj de Dye, vire tounen ap plede tire bò isit bò lòt bò. Mwen menm ane pase m te pran yon bal la nan senti m bò teyat la la. Bon jis koulye a m poko ka fè operasyon pou m retire l. A vle di la li menm nèg yo e pou menm patwon y ap travay, e pou patwon an òganize yo, mete tout nèg yo dakò pou yo ka bagay. Lapolis tiye mari m, depi 2019 mwen la mwen gon ti biznis devan la ma 5 timoun mesye a mouri l kite ma 5 timoun pep la menm se sèl ti biznis lan se li k tout timoun yo se li menm pou m degaje m nan lari an avèl pou m bay pou m wè si ma sove lavi timoun yo yo koupe 2 men m yo koupe 2 pye m yo lage m 2 bwa balanse nan lari a. Ansanm avèk 5 timoun nan men m, yo kraze kay mwen, yo kraze biznis mwen, m pa jwenn anyen. M pa gen tan sove anyen. Si yo te rele m vin pran bay yo, m t ap di bon, m t ap di mèsi, m ta mete yo nan bourèt pou m kondi, pou m sove lavi 5 timoun nan Pòtoprens. Mezanmi nou konn doulè manman pitit, lè manman pitit gen yon 5 timoun nan men l, li pa gen mari san papa, pou ap goumen nan lari ak 2 timoun sa yo. Pou lapolis antre nan bagay yo l kraze yo l brize yo biznis lan m gen 4 frize anndan biznis lan yo brize tout yo brize tout yo pa m pa menm jwenn youn pou m ta sove pou m ta vann ti dlo pou m ta sove lavi timoun yo mwen menm m ta mande chèf polis la kisa lap di avèk nou Kisa lap di avèk nou anndan vilaj de Dye? Tout moun se moun men tout moun pa menm, yo pran tout moun pou menm bagay men tout moun pa menm. Mari met on djak legliz li te ye. Se manm legliz yo ki edem ki mete nan menm ki fèm kapab jwenn e on ti nouriti poum bay ti moun yo sak kase met nan menm paske yo wèm pa gen mari yo kase mete nan menm mwen e mwen leve mwen fè ti biznis lan men lapolis antre yo krazel.